Yon jèn ki te chanpyon nan ekitasyon ki te gen yon meday dò. Nou te fyè pou nou te di ke Ayiti ke nou reve a se nan men jenès sa ke li. Jodi a m ap di ou fyète pa nou se ke ou deplase kite Ayiti pou ale jisk an Afrik. Non konpetisyon. solid konsa epi ou tounen avèk trofe a, 2 trofe yo ye yo, ou loreya. Men map pwofite okazyon an pou m di, pou m prezante ou konpliman m nan non pèp ayisyen an, pou m di ou ke tout pèp ayisyen an fyè de ou, e se. Lè m di ti rès la se pou pèp la, sa vle di jenès la, se nou menm ki pou goumen, ki pou pèmèt ke menm jan avèk ou, lòt jèn k ap gade m la a, k ap tande m, pou n fyè de tèt pa nou, pou nou konnen nou menm, nou ka vin menm jan avèk Manolite ki jodi a sot ann Afrik epi li pote gwosè twofe sa pou Ayiti. M pwofite okazyon an tou pou m fè l Manno. Pou m prezante w ekskiz mwen tou nan non pèp ayisyen an paske mwen pa t konnen si ou ta pral patisipe jan m toujou fè l paske lè m konnen m toujou resevwa jèn yo nan palè e m toujou patisipe nan jan daktivite sa yo men jan n konnen l nan inkoyito men malerezman nan ka pa w pat konn e m mande ministè kilti jan de bagay sa yo lè y ap fèt se pa posib pou yon jèn nan nivo sa deplase kite peyi a epi sa m gen kòm enfòmasyon se te anpil brimad pou te fè pou te ka pou te peye lè frè pou te kapab kite peyi a ale. nan peyi Nijerya. Sa se son lon vwayaj. Ou konn sa sa vle di pou soti ni pou soti Ayiti pou rive Nijerya. Donk kòm di w li, si w konn lòt jèn parèy ki pral nan jan de konpetisyon sa yo, toujou chèche yon jan. pou nou menm nan nivo egzekitif la oubyen onivo leta n konnen. Paske nou la jodi a, nou la pou n sèvi. Nou la pou n sèvi w kòm jèn, nou la pou n sèvi jenès la, pou n sèvi peyi a. Li di ankò, yon lòt fwa ankò, mè konpliman, mè felisitasyon. Ayiti avè w nan non pa m. M ap di w ankò. Bon retou lakay ou e nou pral pase yon bon moman ansanm bro gen anpil atis ka akonpaye ou gwo jounalis hein ki la ansanm avèk ou sa fèm plezi manman ou mwen menm son onè pou mwen m wè gwo fanm sa hein. Pou vin fete avèk ou rès manm gwoup la e map di tout moun mèsi mèsi anpil e Toto e Manno nou avèk ou konnen nou avèk ou solid nou pa ta renmen trofe sa se la l rete sa vle di trofe a fòk gen spektak ki fèt fòk gen ankadreman ki bay pou w pa santi pou w dekouraje pou w sèl paske Ayiti son peyi de Kilti Ayiti se yon tè datis, men malerezman pafwa atis yo, moman difisil yo, tankou moman nap travèse jodi an, se yo menm ki toujou vin avèk enspirasyon an. Mwen kwè ke twofe sa a, se twofe sa yo, se linite ke twofe sa yo vin preche, se tèt ansanm, se viv ansanm, se chita yonn ak lòt ke twofe sa yo vin preche. Yo pa vin preche divizyon, yo pa vin preche hèn, yo vin preche pou Ayisyen ka chita ak Ayisyen. Pou n jwenn bon jan solisyon pou n mennen Ayiti sou wout chanjman tout bon vre. M ap di prezidan an mèsi anpil. Sa vrèman etone m paske m pa t atann mwen a envitasyon an. M vrèman kontan e m salye tout medya ki la. Mèsi manman m, fanmi, tout zanmi e tout Ayisyen ki te vote, tout frè atis mwen yo ki te sipòte. So s on onè pou mwen pou m t al reprezante peyi a e Mesaj ke m gen, e m ta swete menm sa k te rive m yo, ki rive yon pakèt lòt atis e lòt moun k ap fè art, pa rive ankò paske nou menm nou rich an kilti e depi lontan m ap goumen pou sa paske m te toujou di ke nou menm Ayisyen, nou se Afriken. E se fò nou rekonekte a lakay nou, a rasin nou pou nou ka konn kote n pwale. Se sa k fè mwen menm m te vin avèk konsèp ki rele Afrique Outre-Mer la, e m t al reprezante Ayiti, m di pou mwen menm Ayiti s on peyi Afriken k ap viv andeyò de kontinan Afrik la, jounen jodi a fò nou konekte, e sa k fè m plezi se paske m te jwenn nominasyon m avèk mizik sa ki rele Akouna, e Akouna se yon mizik ke m fè an kolaborasyon avèk Vox Sambou ki se yon Ayisyen k ap viv nan dyaspora ki soti Lenbe, avèk Afrotronix ki soti Tchad, e nou te kolabore ansanm nou fè mizik la, paske lè m pale de Akouna m ap pale de yon fi nan videyo a men fi sa nou menm. se pitit Ayiti yo ki nan dyaspora ak ou nase Afrik la. Se sa k fè m di ou pa ta imajine jan w te manke m. E m jwenn 2 nominasyon e pou m t al reprezante peyi an ansanm avèk Tchad nan pi gwo Music Awards ki fèt pou mizik afriken an paske se African Union ki òganize l. Se tout peyi ann Afrik yo ki nan African Union ki òganize yon seremoni pou onore tout moun k ap fè k ap fè kilti lakay yo e m te se pou premye fwa Ayiti t ale mwen te nomine anfas Maitre Gims, Aya Nakamura, David Guetta, Mister Eazy avèk yon pakèt lòt gran atis ankò e nan 2 kategori e jounen jodi a la m ka resevwa 2 twofe kontinantal paske twofe sa yo Non plis m reprezante dyaspora afrikèn nan paske se Best African pou ane 2019 la Manno Beat se Best African Artist in Diaspora Best African Artist in African Electronic Se ke Mèsi Kounye a la non plis ke m ap fè fyète peyi a m ap fè fyète tout yon kontinan paske se tout peyi sa yo ki deside ki di jèn sa pou 2019 la se li k ap reprezante nou e m di nou tout mèsi anpil mwen kontan vin la e si nou wè gen Yon trofe, se paske map gon mesaj ki kache dèyè sa map fè a, map moutre linyon fè lafòs. Nou e Vox Sanbou Afrotronics ki soti Tchad, nou te kolabore nou fè pwojè ansanm, jounen jodi a nou nou ranpòte tou 2 trofe yo, paske gon pakèt lòt atis yo pat yo jwenn yon sèl, nou menm nou pran tou 2, kounye a la gouvènman Tchad la te relem yo dim fòm antre vin selebre avèm, m di non map antre Nan tè kote m fèt la avan Ayiti pou vin selebre. Epi epi mwen di konsa ke m ap voye yonn nan twofe yo Tchad pou yo selebre. Apre sa Afrotronics ap vini Ayiti an desanm nan, li vin pote lòt twofe a. Apre nou prale Tchad pou n al selebre avèk tout moun yo. So m vrèman, s on fyète pou mwen, s on onè. E m mande ke kilti ann Ayiti, sa pwouve ke lè menm jan yo valorize yon pakèt lòt atis entènasyonal, nou menm nou gen potansyèl. Paske ou ta di yon moun konsa ke yon Ayisyen te ka fè yon mizik pou l al e. se pa menm, m te ka di, se yon awards, yo fè son remise de trophée pou m an fas Maître Gims, m konnen tout sa l gen, tout moun sa yo, e m ranpòte 2 trophées en or! Sè ke m panse ke m vrèman fyè paske m se Ayisyen, m fyè paske m se Afriken e m kontan anpil, mèsi anpil.